Ayisyen, ki bilan gouvènman nou yo nan avan manda yo fini nou janm konnen ki soti yon bilan ki di ke bon gen 5 lopital yo konstwi pandan manda yo a oubyen Y ap konstwi 3 lopital, yo gentan konstwi 2 deja, avan manda yo fini, yo gentan inogire deja. Sepandan, prezidan Repiblik Dominikèn nan, Dalino Medina, li pwomèt ke l ap konstwi anviwon 56 lopital. E m kwè li sou 30, 39 yèm ou 36 yèm lopital Li inogire, li te inogire nan mwa me 2019 la si m pa twonpe m. Wè. Konbyen ki konstwi nou menm an Ayiti? Okontrè nan ti sa n te genyen nou te rele yo lopital la, sitiyasyon yo tèlman delabre, menm kote menm pou chyen. Nou pa ta ka mennen pran swen ladan yo. M panse ke bon gen yon moman ki rive fò n poze tèt nou kesyon pou n di tèt nou men men ki sa moun sa yo itil nou? Pou ki sa yo la? Ki sa y ap fè? Ki sa yo itil nou? Ki wòl yo? Paske, si yon gouvènman monte, li monte avèk yon pwogram, li gon pwojè, li di nan 5 an lan men ki sa l ap fè, men nan edikasyon, nan sante, nan enfrastrikti woutyè, nan tout sa, ebyen, bilan men m pandan apre 1 an, apre 2 an, apre 3 an, apre 5 an, men m apre 10 an, Yon gouvèneman, li pa ka di konsa ke li te gen 5, li konstwi 5 lopital pandan 10 an. Li pa ka konstwi 5 lise pwofesyonèl, yon inivèsite, ni repare, ni amenaje, kelkeswa. Pèsontan nou gen de dirijan ki vin la ki fè 5 an, 10 an, k ap touche tou lè mwa pèdiyèm antanke fonksyonè deta, antanke moun ki eli pa le pèp, ki te eli pou vin bay pèp la sèvis. La Repiblik Dominikèn, ou genyen tren, metwo. Jan w vle rele l la k ap sikile, ki egziste, se pa nan pwojè non, ki egziste deja. Si se pa an 2019 sa egziste. Dirijan nou yo lè y al lòtbò, lè y al manje zèl poul, y al manje poul blanch yo lòtbò a, y al manje pika po yo, y al lòtbò a, yo wè yo. Lè yo men menm yo antre, oubyen tou chak depi vandredi a tonbe anpil ladan yo ale Repiblik Dominikèn, y al pase wikenn, y ap antre lendi maten. Genyen tou se Etazini y antre, ki a inè de tan, sa depan de ki eta moun nan prale a. Inè de tan, dezè de tan. Men, tout vwayaj sa yo, tout monte desann sa yo dirijan nou yo ap fè, a ki sa yo itil peyi a? Ki sa yo itil nou? Pè DM tou lè jou nèg la ale li gon 800 dola ameriken li gen yon, brèf, gen nèg menm ki pati pou yo fè yon mwa ou byen 22 jou deyò. Pè diyèm nan l pa boule, e pa manyen paske yo gen fanmi, yo te deja gen kay yo, madanm yo, pitit yo aletranje. Kòb sa yo rete la, yo jis pran l, mete l nan kès la nan kay la. Oubyen, debloke li oubyen kòb sa yo gen la jis pote l ale paske l bezwen, li jis bezwen, li konnen ke pral gen kòb kay la pral rive pou peye, Lekòl pral rive pou peye, ebyen kisa yo fè? Epi yo pwograme yon deplasman. Pwograme yon deplasman pou ki, nan ki enterè? E pa nan enterè Ayiti paske anyen pa janm regle. Nèg la fè 15 jou deyò, li fè 15 jou a 700, 800 dola ameriken, epi li gentan kalkile bon kay ap peye, inivèsite ap peye, bon la, pa gen pwoblèm mwa sa a gentan trankil. L ap veye kot kote ankò la pou l fè yon lòt mwa. Lè gen seyans la fòk kòb tonbe, fòk tout bagay, tout kout mal taye, tout bras ki pou fèt. Mwen swete la Repiblik Dominikèn la devan nou la, y ap byen, byen, byen pase. Y ap byen pase, se vre ke y ap sere senti, men, ou wè lè w rive Repiblik Dominikèn, ou wè ke lè w bay Ayiti do, ou wè ke ou soti nan lanfè a. Ou soti nan lanfè. Depi ou kite malpas, la la ou wè ou jis ou kwaze militè dominiken yo la nan baryè a la, deja pou rantre a sèlman ou wè gon strikti. Ou pa ka jis pote tèt ou ale ou rantre. Vwa pou lè ou rive pou tout Pakou sòti nan de Malpas avèk kapital lan, ou wè ke son bagay ki tout tout tout afè diferan. Delè w ap sòti Malpas pou ale Kwadèboukè, ou gentan wè ke se nan yon jengl w ap antre. Se nan yon lanfè wap antre. Avan ou rantre malpas fò yo retire pousyè sou ou, fò yo netwaye paske wap janbe yon dlo ki pa gen pon sou li, ou konprann? Sa depan de jan w fè wout la. Machin ou sal. Men kote dwàn nan, batiman ki loje dwàn nan, konprann, tout bagay sa yo, ou gen tan wè la, pa gen moun. Ou wè, son ekip chyen ki anplwaye, son ekip malpwòp. Sepandan, la Dominikani osi ap fè dil avèk Venezuela o nivo de petwòl, fon petwokaribe, la Repiblik Dominikèn. fè menm bagay ansanm avèk nou. La Repiblik Dominikèn pran la Chin, nou menm nou pran Taywann pou diri. E bòl diri nou chak tout bagay pwoblèm nou gen se diri n ap mande, mande manje. La Repiblik Dominikèn mande enfrastrikti, lajan pou mete estrikti nan peyi li pou moun viv tankou moun. An Repiblik Dominikèn li difisil pou parèt nan yon pwovens pou jwenn moun nan li pa gen yon frijidè lakay li, sa n rele frijidè a. Pou pa jwenn ni gon yon four lakay li. Kelke swa li te se te gaz, kelke swa li te elektrik. An Ayiti, w ap rive nan kapital la, moun nan pa ka gen yon frijidè lakay li, li pa ka gen yon four lakay li paske pa gen kouran. Pa gen gaz, gaz la se se liks, yon moun ki gen yon fou nan Pòtoprens, an Ayiti se liks. Sepandan Repiblik Dominikèn nan ti vil pwovens ki pi rekile a ou jwenn moun nan gen sa yo. Sa vle di ke lajan ke nèg yo dil nèg yo gen avèk yon seri de peyi etranje yo se pou devlope peyi yo. Nou menm nou pran yo pou nou devlope pòch nou, fanmi nou, okipe ti boubout, al pran plezi, al pran vakans. Epi n bezwen n ap pale de tanzawot, n ap pale de peyi, devlope peyi, se si se la la. Nou bezwen chanje sistèm nan, sistèm, sistèm, sistèm, sistèm. Bravo. Si chanje sistèm nan se ki se sa, e byen, an n serye. Nèg kap di chanje sistèm yo, yo la yo te fè yo la depi nan sistèm nan depi 25 30 ans. Yo se pwodwi sistèm nan, yo se pitit sistèm nan, yo eritye sistèm nan, yo grandi yo grandi yo grandi nan sistèm nan, yo pran galon nan sistèm nan galon nèg ki nan lame sa vle di li pran grad nan sistèm nan. Li egziste apati de sistèm nan, si jounen jodi an l ka mande chanje sistèm nan, se apati de sistèm sa a li egziste kounye a l ka kanpe pou l ap pale de sistèm nan, se apati de sistèm sa a ke l egziste, se sistèm sa a ki fè l moun ke l ye jounen jodi an, e l di l ap konbat li, l ap konbat li pa kèl mwayen, pa menm mwayen sistèm nan te pèmèt li rantre nan sistèm nan. Lè l rantre nan sistèm sa li p di l ap mande sistèm sa pou l chanje a, li pral tounen rive pouvwa a ta rive nan men l li pral dirije l menm jan paske sistèm sa li pretann ke li vin chanje a se pa vre se vin plen pòch se mete pa m retire pye m ban m met pa m s on ekip enbesil s on ekip idyo s on ekip sovaj Se yon seri de moun ki san skrupul, yon seri de san vègòy. Nèg yo pa gen okenn krentif, yo pa gen okenn pwojè de devlopman pou yon pèp. Epi yap vin pale w de chanje sistèm, nou vin yon lòt modèl de, yon lòt modèl se si, modèl se la. Pèn se tan pati politik ke nèg sa yo manb yap dirije a, li nan, li nan pòch yo, li nan yon valiz. Li inegzistan, yo mande w konbyen manb pati politik sa genyen, ou pa konnen, ki kote l syeje ou pa konnen, ki bilan pati politik lan ou pa konnen, lajan ki te finanse kanpay pati politik sa, eske yo remet bilan, yo depoze bilan yo, non sa pa janm fèt. Ki lajan ki finanse kanpay sa yo ou pa konnen. Ki rapò yo bay lè ke leta, lajan leta ba yo pou finansman kanpay la, yo pa janm remèt okenn rapò. Lajan depanse, ou wè nèg la depanse 2, 3, 4 milyon dola nan eleksyon, ki kote, ki sous lajan sa yo, pa gen okenn rapò ki sòti. E nèg la stil kontinye. Sè ta di ke el gen nèg kap di kon sa ke yo pral chanje sistèm nan la, yo gen tan gen pati politik yo kap monte. Avek konbyen moun epi ou tande neg la li pral de kandida. Yon ekip bounda chire neg ki pat kanpe sou anyen ki pat ki kap chache jis poul moun selman. Li kreye yon pati politik epi ou tande la demen li vin kandida epi ou jwenn yon ekip koupyon yon ekip moun santi di kap finansel ki pou fel vin prezidan senatè depite majistra kazek kazek delege vil. Nan figi moun la San okenn pwogram? Epi li di w konsa ke Ayiti pral chanje. Tout koripsyon ki ap fèt li pase pa yo menm, yo p mande chanje sistèm, yo se pitit sistèm, yo se jenerasyon sistèm, depi 15 an, 20 an, 30 an, 40 an. Jan La Dominikani ap fè eleksyon primè pou yo dezinye kandida ki pral nan eleksyon. Men nou menm menm nou gen prè de 90, de twa kat, 90 kandida, 40 kandida a la prezidans. Konbyen pati politik, de twa san pati politik. Eske n panse ke ap janm gen yon? Antant ke lè yon prezidan monte sou pouvwa sa ap janm gen yon kalm vre non. Paske gen yon seri de pati politik bidon ke nèg la kreye avèk ti boubout, ti madanm, ti sesi m pa konnen sa li ye la. Li te kreye premye sa la li pa mache li tal fè yon kou li pa mache la li al kreye yon dezyèm. Tout sa yo se de bagay ke nou menm antan ke moun, antan ke sitwayen, nou menm se bagay ke nou pou nou poze tèt nou kesyon. Paske nou pa ka stil kontinye ap antre nan lojik ke peze souse, vagabondaj, grimasri, Ke nou menm, fòk nou mete tèt nou ansanm olye pou n di pou n redui pati, nonb de pati politik sa yo ki genyen nan peyi a. Si n pa redui yo, men kisa nou vle fè? Pa ka gen, pa ka gen, pa ka gen bòn mach enstitisyon yo. Pa ka gen bòn mach, pou gen bòn mach fòk ke enstitisyon ki swadizan egziste yo, fòk yo menm tou yo gen de règle, yo gen de règle a swiv, yo gen yon, yon manyè degzistans, yo gen yon chat, yo gen yon mach a swiv, yo gen yon leta k ap dirije yo, gen yon leta k ap kòdone. Pa genyen, nèg la monte pati politik li, li egziste, pa gen moun k ap vin poze l kesyon, pa gen okenn ankèt k ap fèt ki pou konn finansman l. Kèlkeswa soupson ki ta gen sou yon moun, pa gen moun k ap vin poze kesyon. Prezidan gen soupson sou li, nenpòt moun gen soupson sou li, e nenpòt moun akize moun jan yo vle. Pa gen okenn òganism ki la pou regle fonksyònman kòman yon peyi fonksyone. Lòt la di w kite peyi m mache, kite peyi m mache kòman? Paske l bon pou ou, ou nan bon, ou nan bon bò a, ou jwenn kote kote w ap souse a, men w pa nan ko, w pa nan pozisyon kote mas la. Si w ap defann mas popilè a, men ou menm deja pwòp tèt pa w tou, ou gen tan ilegal. Ou pa kondisyon pa reyini bò kote paw pou defann pèp paske pou defann pèp fòw menm tou klè avèk tèt ou paske gen Lula li menm se son nèg ki pat pwòp jiska prezan li pata ka negosye malgre l menm si ke li pata pwòp men omwen gon enstitisyon ki la ki kapab jijel ki kapab di ke misye pa pwòp li pa kapab fè si li pa kapab fè la nou menm nan peyi nou t nèg ki Pi de toujou devan sèn nan se yo menm ki gen nan zak nan koripsyon an, nan dwòg la, nan tiye moun nan, nan tout e tout e tout e tout. Se yo menm ki bay depite, se yo menm tou ki vin depite, ki senatè, ki kandida laprezidans. E ki gen de moun k ap finanse. Epi ou vin di m konsa ke jounen jodi an, modèl de revolisyon sa k ap fèt la ki di pou chanje sistèm sa la, ki nèg nan nèg sa yo la a nou wè la a ki kapab Deja ladan yo la genyen ki di ki ap negosye se yo k pou premye minis. Se yo pou premye minis. Yo pa ka chita ansanm pou yo di bon ann defini yon pwojè de devlopman pou peyi a nan 10 zan, nan 15 zan, men ki sa yon jèn ki gen 10 zan an 2019 la, men ki sa l ka jwenn an nan 10 zan ankò, lè l gen 20 an. Nan jounen yon nèg li gen 40 ans li pa janm travay yon jou nan vil. Or lè yon nèg resi fin fè yon ti bout e aprann li an Haiti lè lal depoze yon CV yon kote yo dil fòl gen 3, 4, 5 ans d'expérience. Li fè deja li fè 14 ans d'expérience lekòl. nan nan nan nan nan nan nan nan skolè aprè pou l al nan inivèsite fon pakèt tan epi nap pale ke fò peyi n chanje brèf mesye ann sispann kamoufle moun ale la an repiblik dominikèn peye yon grenn viza Nou menm jèn gason jèn fi kap ki nan inivèsite yo, nou menm ki jèn gason jèn fi ki gen posiblite n ka deplase ale repiblik dominikèn pou n wè kòman peyi ap fonksyone, kòmsa politisyen santi di kowonpi pa kapab vin bann manti ke yo pral fè si yo pral fè sa san yo pa gon pwojè de devlopman nan kenzan nan dizan nan ventan nan trantan pou devlope peyi a. M panse se ap youn nan meyè solisyon si nou menm n al chèche Kreze epi pou blofè sa yo pa vin lage nenpòt bagay nan lestomak nou.